Ou pap janm chanje. Shura nan pasan mte bezwen w esap epou sam wèl ou la ok. Sa pou fè m vin nan. M mete nimewo telefòn mwen sou li m mete nimewo telefòn nou jwenn gon zanmi w te esplike m m tal lakay li li mete nimewo telefòn manman w sou li kounya kinpòt pwoblèm ou genyen ekri m m pap rele w pou telefòn nan pa sone map kite mesaj pou ou mèsi bon

Oh oh. Koman w pran kob pou bwè kleren avèk Koman m pran sa men pa lajan wi. Se pitit sa k anndan kay la sa lap manje sa lap bwè. Anmwey pitit sa k anndan kay la m pa kite lajan la pou moun manje.
Ahh e konsa w wè bagay yo. Koman m te wè l.
Koman m te wè l. Ahh men pa gen pwoblèm bagay yo pral chanje tande. Koman bagay yo pral chanje a sa k gen. Non m pap di w anyen non lè w wè wa wè wa konprann.

Sa w fè pou mwen menm nan tout tan sa w retire m devan pòt kay paran m nan? Sa w itil mwen? M ba ou yon gwo pitit sèlman, enpi e mwen k ap bourike bay manje, bay bwè, fè sesi, fè sela. Kou w pale w di vye bout kay la e pou ou l ye. Ou konn konbyen redi m redi devan pòt kay madanm pou kay sa a te fèt? Cheri, lè m t ap marye ak ou, pastè a te di nou konsa, Ou dwe renmen mwen. Ni nan lanmò, ni nan maladi, ni lè m ap travay, ni lè m p ap travay. Kounye a m pa nan travay, se pou travay pou ban m manje. Men, tout lè w t ap travay la, m pa t janm wè sòf a kòb ou yo. Non, ou pa t ap fouti pa fè m. Ou pa t ap janm wè sa m t ap fè. Lè w resi touche a, w fè twa jou anba raje avèk kòb la, lè w vin avèk nyèk li nan men l.
Men mwen di m non.
Fò m di w yon bagay, cheri. Depi lè ke. Mwen kite kay la byen. M pa santi m alèz ditou. Se pou rezon sa ki fè m rele w kounya. Fò w ka santi w alèz paske si w te kite kay la ou konnen jan m wè ti Rona an kòlè pou m ankò. Poukisa w ap rele m nan telefòn? Ou konnen m pa ka dòmi. Ou fè w ka dòmi poutèt ou plen fanm nan raje a. Si w pa ka dòmi kay fanm yo, dòmi nan raje a.

Aah ou jijel pou mwen. M met prensip sou li. Paran l pat ka ba l prensip, ou menm ou pa ba l prensip, mwen m ba l prensip. Fou leve gou pote l mete kòb li pou pran yo. Epi si fi a ap ba w pwoblèm, madanm li an, m gon ti remèd yo te ban mwen ki rele e ret trankil se remèd gòm. map ba ou l. Wap fè tout moun sou nan kay la. E ou k fè manje, e ou k fè ji. Tout moun ap sou, y ap gaga, y ap dòmi pou fouye kay la pou wè si kay la pou jwenn kòb anndan l. E si yo kontinye pèsiste w tou, map ba w pwazon pou pete fyèl yo. Map ba w pwazon pou pete fyèl yo. Poutèt moun sa yo, se yo ki enpeche w viv. Se yo ki fè w pase tout mizè sa la wi. Kay sa e kay manman w a papa w wi li ye. Ou tande sam diw ou pa wè. Yo manke detwi manman w pou yo te ka pran kay la. Kay la e se sou non w li fèt avèk non manman w. Ou pa konn bagay sa? Mpa konnen non. Ah enben w fè erè. Sim te konn kote yo te met papye a. Banm diw.
Granmoun nan yo papye a li mare l nan li jouke l nan konbyen ti bout twal. Ok. Paske e madanm li an. Ou konnen m t alèz a madanm li an. E kounya madanm li an vin ap fè fòkè. E madanm li an li esplike m tout bagay. Li dim konsa kay la se kay manman w a papa w te ye. Se pranl pranl li reyaji mal a manmanl mete manmanw deyò li bon ou wè madanm fi ou wè fi sa son vye moun li ye li di tout byen yo se li menm a pitit li k pou jwi yo. Ki konbrit ki gen nan bout kay la la. Oh kòman w ye nan kòman w ye li te vin kò.
Bby
mwen konprann cherim e ou gen anpil rezon ki fè w di sa ok men bby jodia m mande w pou padone m paske m pap ka viv san ou menm cheri paske se ou mwen renmen bby. Depi lè ou kite m nan cheri mwen gen yon chagren ki ap manipile lespri m baby Tout vizyon m se ou menm Vrèman ou di m gen pakèt fanm pou mwen menm m pa gen lòt fanm baby Se nan jalouzi ou di Se nan jalouzi ou ou di m gen lòt fanm cheri mwen pa gen lòt fanm baby ok Jodi a nan baby Sa sanble se la kay ou m prale babe paske m pa santi m ka rete ankò san ou menm babe. M fay zanmi w. Nou kontan se fini wi. E kontan m te vini.
Enpi m jwenn n ap pale. Non m pa pale avè l. Men m pa rekonèt li byen fò. M mande l kisa l ap fè li di m li travay bagay sa yo. M mande l eske li byen eske li alèz li di wi li di m sèvi byen avè l. M ta swete sa. Enpi mete w anndan. M gen koze granmoun m pral pale.
Ey banm pale avèw menm. Ey dam sa. Talè map pale avèw. Ou fè tripotay konsa. Tripotay nan kiza? Apa ou gentan rele rejiman pou di rejiman pa gason.
Ey an esa rejiman di ou aa wè granmoun sa? Wè si wap pa kite granmoun sa. Si wap pa pote pou li wap trennen. Granmoun nan e fanm wi te vin mandem. Cheri m pral touye w nèt. Awonyè! Li gen yon fanm ki vin la k rele Esther. Fanm sa rinmin ap pale ake lili lili m frape pye sou mwen wi pou tèt m dil pa bezwen esther vin lakay an wi li frape pye sou mwen. Aww m pat dul gen nom ou tap dim non e nan timoun nan e timoun li ye m pat diw sa depi fanm nan gen nom li pa respekte paran depi lap bat mwen la m pat diw sa. Jèn fanm sa te pawol pa gen non. Ou pa tande ti konplol kounya la lal peye bandi pou bandi touyem oh mwen a winna ap fèl pase mizè li bay kòb pou yo touye ni mwen ni winna. Ou manke fè atansyon anpil ak kè ou. Mwen renmen travay jèn fanm wan dan vye bout pay la konn ou pa konn sa kap pase isi a. Li peye bandi pou vin ak kè ou. Ahh konnya nèg la jwenn mwen nèg la ap dim men sak pase manzè ap mache rakonte tout sa kap pase andan lakay mwen. Men sa nap fel pase. Bon sak gen atè a konnen Pou ou bay kay la vag ou kite jenn fanm yo anndan kay la mwen mpa konn saw deside fè avèl mwen map pran desizyon m pase depi ou fin pranm ka paranm nan ou vin metem lò fèm sanblan on vye granmoun manman ap rele sou kòm mpaka ret nan sitiyasyon sa. Bonjou papa. Bonjou piti anmwey koman ou ye. Mwen anfòm wi papa. Oh oh. Mwen mkite nou.
E kounya sak pase la. Erik konnen papa. E e e ou e Rachak sou ou a. Oh depi ou fin bat bon papa sa wap fè konsa epa w leve w pati w kite kay la ou konnen depi w leve w pati kitel kay la e mizè yap fèm pase hein bon ou pa wè yo pran tout ti rad mwen yo men sa yo banm men sa yo banm poum mete lèm te kay manman m pat janm konn nan bagay menm cha nan chodyè yo banm graten nan chodyè

E bon m pral diw yon bagay pitanw a ou revwa baby e sou papaw sak pase.
Non papa zanmim paka vin kotem epi pou ou dim non pi gonm fè zanmi avèm. Pita wè.
Fanm sa pa bon moun non.
Banm son koze. Aprè li kot bèlmèm nan nana. Yo gon randevou yap pase wi la neg. Ou pral wè ou gen pou wè bèl mèm nan kay la ou gen pou wèl wap banm verite. Se wè koz ou ale ale ale ou pa tande ou pale tro fò a sa di Jezi la gon lot neg la andan kay la bon m kwaze pye anwe. M vin kote w la m mande l pou ou li di m rantre wap domi.

Leve vini cheri. E apre de jodi. Bebe se lakay la m prale bebe. Lakay mwen non. Apre de jodi, pa rele m nan telefòn, pa kanpe m nan wout mwen, anyen. Dia mwen avè w nou lave men nou siye atè.
Joanne se gye? Joanne se gye. Sila pa vini non men.

Si w pa peyem map pranl la. Pase madanm sa pa nan rans devan poud li devan mari li. Depi m bibe se wè li. Ohh madanm sa pa nan rans non. Poul chol kwit wi bby. Paske madanm sa fason l pale li fè santi ke se ou menm ki koz pitit li ap pase mizè. Anmweyy pa bliye m gentan pale avèk granmoun mwen yo Latibonit.